Pran yon dwal jènfil mwen met ni zago m lakay ou ankò, ni boujon mwen pou ansag nou. Hello guys it's your girl Miss Camilleta Byenvini sou chanèl mwen Jodi an pote yon bèl video pou nou Yon zo video ti moun Bon avanse Ok avan m kontinye avèk video a m ap pran le swen m remèsye chak grenn moun ki abone avèk chanèl la. Ki pataje, ki like, e ki toujou kite yon kòmantè pou di mwen sa yo panse. E ou menm la kap gade m, ki poko abòne, mwen espere ke video sa, se rezon ki pral fèw abòne. Deja, byenvini nan fanmi an, ou lakay ou. Timoun si nou wèm kontan konsa e daye ou pral prank m sonje dènyèman m te fè yon prank sou Dayana paske m pat jwenn daye ou daye ou ap blòm yèswa nou tal nan yon fèt bon m pale vit paske daye ou devan lap pale a mennaj li pou l pa gentan rive sou mwen yèswa nou tal nan yon fèt daye ou pat ka al lakay li paske l te twò ta nou te pi pre kay mwen epi li vin dòmi lakay la men li pral ale talè Kounya lal nan telefòn a mennaj li devan an li te dòmi la kounya la m gon ide prank m anvi prank li m anvi prank Dayou so bad kounya la timoun kounya la timoun epi m gon ide k vin nan tèt anm la m di m pral prank Dayou m pral m pral m pral rele l la men si si l dakò m pral rele l pou m di l konsa m pa byen m pral mete m byen mal la.

Paske m te bezwen Dayou twòp m ap fè l regrèt paske l te fè manje a tèlman m ap pale manje l la mal p okipe l ok bon manje kamera la m pral rele l pou nou wè wi. Fò m kouche m pral kouche pou m mete m byen mal pou m ka di l èske l ka fè manje èske nou wè m.

Pa ranse avèm gade ak zen sa oo ooh eeh. Ki zen sa Tayy mwen dale a mwen dale Gade istwa Dawa ak Emel se yon ti manje lòt la pral fè l gentan bay E paske m malad Ale fè l vit madan gaz sa Dakò Kounya la m oblije rele Leyè pou m di l konsa m poko ap vini kounya Men di l yon ti manje w ap fè Bon l konnen depi rele w e pa gen pwoblèm Emel rele l non. Men ba yo pa enpòtan non Dayou m grangou Ok baby Wouyy Timoun Wè la Wè la E sa m bliye m pa wè l fè l ak manje l la Wè l gen tan fè rebèl Wè l pa bay l Wouyy tata m ka di Pa pa kite l andedan tete m non timoun Bon w ka pen Li tèlman fè yon chalè m pa wè m ki pral kole lès nan tèt mwen la timoun Kounya la Li dakò pou l fè manje a. Bon kote m pran l nan pyèj la. Men m te konnen li t ap dakò wi. Yon bon timoun li ye wi. Yon bon timoun li ye. Kounye a la, lè manje a bon la, m ap, ban m wè. Ban m wè ki lè li ye la. Kan manje a bon, m ap, m ap, m ap pral mete kamera devan pou mwen ka, pou mwen ka filme lè m ap pral manje. Kote m, kote m konsa m pral pran Dayou e? Bal telman pale manje a mal timoun kom wem pap manje m grangou vre wi bal telman pale manje a mal map fe daro gen 2 pi menm si se pa prank map fe poum mandel fe manje pou mwen poul pa fel antuka timoun m pa vle fe entwo a long ann ret swiv map pran nou bak ok bby. Guys epa dat map tann dayou la ansanm avèk ti tèt manje a poum kontinye video a tèt an m gentan gaye m gentan fon bon dòmi manje a resi bon dayou al nan douch lal nan douch li dim li pase dèyè depi nan chanm nan li dim manje a bon m kouri vin ranje kamera m la byen vit la epi poum ka al fè kòmsi m kouche ankò poum ka retounen lèl dim manje a bon m tounen poum ka kòmanse fwapel map ranje kamera m byen rapid la.

Konnen e selibatè parèy ou men. Si e de poul ou te gen la ka medam nan bò. Apo pa vini. Si e poul ou te gen la nan bò de kous wi.

Tande, si w wè l kri kane sa, vin met dlo ladan l vin mete sou dife w refe l ankò.
Jounen an manm nan sou moun manm.
Manm nan sou moun a moun. M pèdi tan m, Bee ap tann mwen m gen bagay mwen pou m al regle. Kounya la m ale m ap tou pran manje pou ou nou ap vin fè m konnen olye w wè l kri, vin mete l sou dife a vin refe l. O!
Gade kòman l frajil.

Mal moun ki renmen fè manje. Gras yo dim wa santi w byen, male moun ke jodi a m fè manje a pou wè si w pa bezwen l, pran l jete l oubyen rès pa w fè a, pran l lakay ou. Paske w sou moun anpil wè yo. Ou pa ta gen pa janm gen yon lè la m te mèt wè fyèl wap pete m ta vin la w ta dim fè manje pou m m pap fè. Sou. Male byen manje sa w konn pa rejte manje a.

Kanga mwen pa konta sem gen. Sou bon bagay ou pa konn fèm ka moute ou pa vin bay pwoblèm. Wi Carmeta mèsi wap mèsi pou konsèy la mèsi pou konsèy la ok ou demande pou moun fè manje a pou ou ou gen tout rezon se mwen menm ki ta kanpe sou senti m fè manje a ba ou ou dwe panse kòmsi chita la pou fè manje m fè diri m fè sos pwa m fè sos nou dwe panse e e bagay li ye.

Frèm sa yo ki ret avèw mete la mwen ajifye mwen fè sal vle mwen prale mwen pran sandal mwen male epi tou wè jou talè mwen parèt la kay ou ankò kapito mèt voyon dlo dèyè mwen oubyen voyon sèl dèyè mwen mwen ret wè jan pi mwen met ni zago m lakay ou ankò ni boujòn mwen pou an sal non. Woy epa fi a rete l Mwen pa fè pou korije l. Non ou derespektan twòp kameta. Wè lè w wè mwen menm sou moun. M gad tout efò moun fè, m respekte efò moun fè. Wè, kanpe la, sou senti moun fè manje a pou ou. Lè m te gade sa, wè pa tout zanmi w t ap gen yo k ap vini la, ki t ap vini la, li t ap di w achte w manje nan lari ò manje. Pè l ap janm vin kanpe la pou l met pwa sou dife, pou l chita, pou l netwaye menm, pou l fè manje ba ou. Kounye a pou Rozo di manje a pa bon, pou w ap ranse avè m met dèyè l. Bon e si l pa bon vre? Gade gason, fò w ta fò w ta vini m fè fè leson pou ou wi. Gad sal vagabonditiri ak kwa.